Yon gran salitasyon a tout zanmi Matchelo yo ki deja enskri sou chanèl sa a, e ou menm ki poko fè sa map mande w aprè videyo sa a pou fè sa tanpri paske videyo sa a ap pase la pitil ou kanmenm. Videyo jodi an se kisa li ye, se yon transfòmasyon kole perik epi yon ti mekòp ladann. Mwen jis fè videyo sa plis pou yon perik ke mwen te lage nan espesyal, mwen panse anpil moun ka gen difikilte pou metel, mwen montre kijan ke nou kapab metel pou kont nou. Ann ale, ann al kòmanse, nou kapab wè mwen mete yon ti bone nan tèt mwen, perik lan vini a tout bone sa, mwen voyel pou tout moun ki achte deja yo, wap jwenn bone sa ladann, wap sèlman mete bone a nan tèt ou, epi ou pase alkòl devan tèt ou jis pou netwaye devan tèt ou, sa se perik lan. Sa se pwent mawon an mes amour epi nou gen espray sa nou flite nan til la nan lace la on fason pou fèl koulè pow koulè bone a ki nan tèt ou an tou kounya la nap koupe lace la ki devanl lan li gen yon lace ki devanl lan devan tèt la nèt li gen yon ti ranje lace devan tèt la epi li fann nan mitan li gen yon ranje lace nan mitan on fason pou peruk lan parèt tankou se chevew. Nou wè ke map koupe l la mes amour menm si nou wè video a avek rapidite men se pou nou koupe l avek anpil atansyon pou nou pa koupe pou nou pa koupe kote ki gen cheve an. La mwen frite spray lan, mwen fin frite spray lan kounye a map seche l. Lè w fin frite spray e spray kòl la, glou an, ou sipoze pase sekadòl pou seche l. Epi lè m fin seche l map mete lòt ti kòl blan an, se ti kòl blan sa a ka pral ede l kole pi byen. Mwen ap mete ti kòl blan. Lè m fin mete ti kòl blan m ap refè menm bagay la ankò avèk sekagèl la nou kapab wè sa m ap fè la se pa difisil mes amour mwen ap moutre nou anndan peruk la la li genyen 3 peny pou foure l anba bone a mwen mete 2 devan yo mwen gentan met sa dèyè a pou yon fason pou cheve an byen asire nan tèt ou pou l byen fèm nan tèt ou. Ke kounya la map kolel sou map kole peruk lan sou kòl la m wè ke map depozel sou kòl la avèk anpil atansyon anpil pasyans avan ke li kole kite menw peze sou li ok sa se pa bagay pou nap fè avèk presman mes amours se pran tan nou pran san nou pou nou fèl epi kounya map mare elastik sa sou li. M panse nou tout ka gen yon moso elastik konsa lakay nou mezanmi pou nou mare devan tèt la paske lè ke w mare l la li ede l peze sou kò l la pi byen paske mwen menm sitou mwen m gen pou m al fè ti mekòp la pandan l ap peze l konsa pandan elastik la sou li epi m pral pwofite fè ti mekòp la ou menm ki poko ka fè makiyaj pou kont ou m panse chanèl mwen an gen anpil ti videyo pou debitant yo. Pou moun ki ta renmen aprann yo, m panse nap jwenn anpil videyo kap ka ede nou mes amours, fè yon ti mekòp byen senp, se pap bagay konplike men kanmenm wap kapab fè ti netwayaj nan vizaj ou, mwen moutre, mwen fè videyo mwen moutre pwodui ke mwen itilize yo. Gen videyo sou chanèl la kote ke map moutre pwodui nou ka itilize, kijan pou trase sousi pou kont ou, anpil videyo. Aprè nou fin gade videyo sa m panse nou kapab fon ti koudèy gade lòt videyo avan yo. Pou nou kapab aprann plis mes amours. Chanel sa gen anpil bagay. Chanel sa son chanel soude. Depi ou antre ladann ou pa ka soti san pa abone paske wap jwenn twop bagay. Wap santi w telman kontan. Ok nou kapab ok map fe doze an la. M pase yon ti koulè maron. Lem fin pase koulè maron an m koupe kò chikriz mwen an. Lem fin koupe kò chikriz mwen an mwen pral fe map pase yon ti.

Ok mwen retire elastik la kounye a mwen ap pran ti cheve devan pou m kapab fè baby hair yo. Nou kapab wè tout mouvman m ap fè la. Ou menm si w pa bezwen anpil konsa ou gen dwa pa pran tout sa m pran. Men mwen menm mwen pran kantite sa a yon fason pou m kapab fè tout devan tèt la. Men se pa yon obligasyon pou fè tout sa a. Ou gen dwa fè yon, de, twa a epi ou fini. Si w vle fè l senp ok. Men mwen menm m te vle fè plizyè devan an, mwen jis fè plizyè epi mwen remare l ankò fason pou l ka byen peze. Pa ezite mare devan tèt la, pa ezite fè sa. Mare l mwen kite l peze, mwen kite l elastik lan sou li epi m ap kontinye avèk mekòp la. Nou kapab wè tout sa ke m ap fè la yo.
Anpil tan nou pa tande vwa Maxelo, anpil tan Maxelo pa poste, an tou lè ka, menm si m pa poste m wè chanèl la toujou kanpe top, epi m ap, e se videyo sa tou, k ap fè m wè si nou te anvi wè mwen, si nou te anvi wè m, si nou te anvi tande vwa m.

Pou nou fè jès sa a, se abòne, like, kòmante, kèlkeswa dout nou genyen poze m kesyon m ap reponn nou. Epi la m ap pase wax lan, wax lan ap ede cheve an kouche, l ap ede cheve an bèl. Sa pa bon mwen pase nan cheve an, m pase nan perik lan epi m pase nan baby hair lan tou. Mwen poko koupe baby hair lan, nou pral wè sa talè nan. Nan pwochen pati yo nou pral wè kijan ke map koupe baby an. La map pase fè cho a pou cheve an ka byen kouche. Nou wè diferans lan mes amour? Nou wè diferans li gentan fè a? Wax la vrèman enpòtan. Nou wè li nou kapab wè map pase fè cho a. Pou moun kap poze kesyon pou cheve a, cheve a pran fè, li ou kapab pase krèm ladan, ou kapab pase ou kapab flite dlo ladan tou, son bon cheve. Li pa cheve imen, li pa cheve imen men li son cheve ki de kalite, ki pran fè cho, nou wè li, paske pa tout cheve ki pran fè. Li pran fè cho nòmal. Sof ke li pa pran fè cho avèk tanperati twò wo. Tanperati a dwe nan 150 degre. Li pa sipoze rive nan 180. Pa nan 150 pi ba ke 150. Sila m pase yon ti pomad Bodelador la, sa ke mwen konn itilize pou m fè très, epi m pase l, mwen pase bòs sa, nou genyen pomad yo disponib nan lòj la, nou genyen ti bòs sa tou disponib, ou menm kap fè acha perik ou, tou pwofite mande m pou m voye youn nan bwat ou an pou ou. Mande m yon pomad, mande m yon ti peny sa yo ki vrèman bon pou nou fè baby hair nou, se vrèman fasil pou nou fè baby hair nou lè nou gen ti peny lan. Epi lè nou genyen pomad nou de ladanl la. Nou kapab wè mwen fè tout bagay yo ansanm avè nou se pou rezon sa mwen fè video a avèk rapidite paske sim pa mete rapidite ladan lap trò long paske mwen te vle montre nou tout transfòmasyon lan menm mekòp lan kole perik lan mte vle montre nou tout paske mgen anpil tan mpa pase bò isi a. Mwen jis vini avèk yon bagay pou fè nou plezi, epi fòk nou montre m ke nou te kontan videyo a, nou te apresye sa.

yon fason pou tras la ka parèt tankou se po w, epi map pase krèm cheve nan perik la, map pase krèm cheve ladan, nou pral wè diferans lan, mwen gen krèm sa tou nan lòj la pou vann, si nou bezwen lè nap fè kòmand perik nou, fè m konnen. Pou nou tou pran yon krèm konsa, lap itil nou anpil mes amour, se yon krèm espesyalman pou cheve òganik. Epi mwen kite spray olive. Nou genyen spray olive lan tou nan loj la. Si bezwen spray olive ekri nou pou spray yo.
Ok map tounen avèk makiyaj la ankò pou m pase sou bebiyè yo yon fason pou kapab parèt se tras tèt la ti moun o anpil travay anpil travay nou pral wè kòman ke m pral fèl nou pral wè rezilta kijan ke lap bèl ou menm tou kapab fè li lò fin mete peruk la ou kapab fè sa tou sa ke nou menm ap fè a. Nou wè diferans lan l parèt tankou tras tèt mwen. Ou sipoze fè sa ou konnen m sot pase pwodui makiyaj. Lè w fè l li vin sanble avèk vizaj mwen, li vin sanble avèk ten mwen. Nou wè li? Se vrèman enpòtan mèzamou. E pa tout moun ki bay sekrè sa, men nou konnen Marcello li menm, li pa egoyis. Em fyè de nou paske nou nou wè kwak mwen pa poste nou wè rezilta a mes amour bon bagay kwak mwen gen anpil tan pa poste m wè chanel la toujou ap ogmante anpil moun ap banm love sa se rezilta a mes amour kite yon kòmantè pou mwen pou nou dim sa nou panse ok pa bliye ideyoloji pa nou enpòtan tou mwen renmen nou anpil nap rewè ankò.